Apre sa sot renmen menaj. Menaj mwen yon fanm gras a Dye kounye a. Aah nan ou mete m atè. Ou te janm anlè? Lè tout mizè m ap pase ansanm avè w bagay sa yo yo sa k m ta m te fè tout sakrifis pou m ansanm avè w pou bagay sa se sa k pase menm. Yah ou konnen m gen menaj deja epi m renmen lòt ti menaj mwen an.

Komsi mete love ou bel Pou sa yo. E moun ki nan vim nan li ka metem bel. Jan map ou vektem ri mon eske ou panse mennaj ou a renmen w konsa. Wi ak tout kèm.
Bon Kom yo di yon bagay ki pa pou pa goumen pou li Nap swiv.
Mpap janm pou ou. Bon ben Pa gen pwoblèm.
Kidja ou fèm pale twòp. Pa kanpe m sou wout Montréal m ankò ok. Ou fèm pale twò.
Si w te kontan malonèt la yon lòt fwa. Si w vle.
Dakò.
Bat pou fè ba yo gen rezon.

Hum m tonbe e kil kouri pase ankò mesye sa yo mesye blue wi nèg sa yo se djab yo gen bòs la yo gen djab avè yo. Dim non men nèg yo menm. M te kwè nan ou wi frè. Mwen wè misye tou nan wi bòs sa. Mwen rive sou misye gadem gadem mwen mate tou wi bòs sa. M pa konn sak fè sa non e sa fèm paka pa nan pil jodi an wi bòs sa paske sa pafèt menn.

E ti misyon sa yon ti misyon pou nou te gentan ba wi paske m gen lòt misyon pou nou ankò wi. Sa nan men nou kounya ou pa bezwen pè. Tèt frèt bòs la nap baw bon sèvis. Enben m kwè nan nou wi dènye misyon. Yo depi nou pa vin avèl ankò mesye lap gen danje ladan wi. Ou pa bezwen pè bòs sa ou mèt kite sa pou nou. Bòs la nou gaye wi. Enben m swete nou dènye misyon an m swete nou vin a misye. Enben ok bòs la nou gaye.

fèm santi ke tout sa kem te swete yo se ou li ye li pa lòt ou konprann paske pou mwen zo mwen pa vle yon lòt moun mwen pa ta vle se ta yon lòt moun poum ta remèt kèm demen si Dye ve paske m gentan kòmanse ansanm avèw mwen ta renmen bati yon relasyon ansanm avèw fwa enfin fonde yon fwaye yon fwaye poum ta di yon fwaye solid ki trè solid kem ta renmen bati ansanm avèw pa konnen eske ou menm ou gen yon plan konsa tou eske nou gen menm rèv eske nou gen menm objektif. Si nou gen menm detèminasyon Kot m ta renmen konnen.
Wi cheri nou gen menm detèminasyon nou gen menm rèv e m ta renmen pou tout sa w di yo tout reyalize. But pou mwen m se sa l deja ye paske mwen m deja di w sa mwen pa youn nan moun ki ap mache vyole kè fi kòmsi pwomèt yon bagay apre sa bèl si te ou di demen si Dieu veut sa pa reyalize non mwen m pa renmen l konsa mwen se youn nan moun ki toujou renmen fè meyè de mwen menm but m ta swete ke ou menm tou pou ta gen menm detèminasyon ansanm avè m pou demen si Dieu veut pou n ta rive bati yon relasyon, pou n ta rive bati yon fwaye, but pou sa ta pi solid ke jan l ye an, e se te rèv mwen, se tout sa m ta vle bae.
Ok, m tande sa w di a wi, men mwen menm tou, m pa ta vle l ta fè m wont tou, e m deja remèt ou kè m deja, m pa ta vle pou n ta nan souf pi devan.
But avè m pa gen sa, avè m pa gen sa. Paske pou m byen di w, ou se tout sa m te vle. Ou fèm santi ke ou konble tout espas nan vi m, tout espas nan mwen menm. But, nan panse pa m, menm lòske m ta rive pran 10 lòt fi, but yo pap ka konble vid ou nan mwen. Vrèman?
Wi. Ou serye? M serye wi.
San mank. Ke Bondye beni w. But, m rete kwè ke
wap toujou la pou mwen, mwen menm tou map toujou la pou ou. E kòm nou gen pou n ale pou n ap fòs mache pi devan wè. N ap kontinye pase n pa pou kanpe paske ou konnen n ap fò n rive pi devan epi pou n al gade n ap gade kòman vil la ye wè fò n fè ti mache wè m vrèman kontan ke pou jan ke ou ye ansanm avè m nan. Ok cheri.
Pa gen pwoblèm.
Mwa. Je t'aime baby. Je t'aime aussi baby.
Dakò cheri.

Mwen pa konnen.
Kòm ou di m ou pa konnen, pi dèyèman si w ap ban m non telefòn ou pa pèdi, ou gendwa ka gen kèk pwoblèm si m pa m pa konnen menm pase m pa p ka rete sou w tou pase m prese, m bezwen rive yon kèk aktivite ankò la. Se manti m t ap ba w, w t ap kwè m t ap mache avèk telefòn mwen?

Nan ou konnen m konnen w pa soti souvan nenpòt lè m parèt m ap jwenn ou bon sa k fè ke m di w m ta pral lage a yo paske m tande yon seri de bagay nan lari a yon seri de rimè m bezwen gen yon pwent verite sou sa paske yo konnen mwen menm si ke se kouzen m ou ye m tande yon bagay se dwa m pou m mande w esplikasyon avan m fè sètèn reyaksyon ou pa konprann nan m konnen m toujou fè avè m an règ a disiplin ou konn sa m di w. But m tande yon seri de bagay nan lage moun kap dim fòw fòm veye ma avòw but gon zanmim ki relem lè fini m tande yon rimè ou konprann gon zanmim ki relem ki dim sa a pati apre sa m tande yon rimè ankò but sa vrèman pa fèm byen but ou konprann men se kouzenm ou ye m paka di poum kenbe sa nan kèm poum gen yon haine ansanm avèk li m oblije diw sa poum jwenn vérité an m pa konnen ou menm. Manzou, kisa w tande konsa? Ou panse m ka di de ou menm? Non yo di fòm peye mwen seman avèw paske ou peye moun pou fèm yon seri de bagay ou peye bandi pou peyem nan lari but e reyèlteman vre kouzen m pap baw manti yon seri de rankont kem fè sa vin pwouvem ke sa gon pwent verite ladann m pa di sa a san pou san non men paske plizyè fwa m jwenn bandi nan lari kanpem but ou konnen mwen menm se yon nan moun kap sèvi Bondye but alò ou konnen Bondye pa bay pèmisyon pou yo fè sa yo vle ansanm avèm toujou gen viktwa ou konprann men m fonse fèm de rankont vre. A pati de sa vre kouzen, sa pou vle pwouve m yon kwen verite. Ban m di w.
Ou panse kòmsi pawòl moun nan ap di kòmsi te ka mete nou nan divizyon kòm ou kouzen m, m pa ta di konsa ou kouzen m kòmsi distans lwen men ou kouzen m nou chak pitit yon sè, m pa ta kwè fanm ta mete nou kòmsi nan yon bagay menm kote wè yon bandi nan lari ou espere se mwen k voye bandi a kòmsi pou fè kèk seri de bagay. E sa w panse? Non kouzen m pa panse sa a san pou san, men sa moun yo ap di an, rimè a, li soti dirèk, paske plizyè fwa m fè rankont ansanm avèk dè bandi ki di ke yo rale zam sou mwen, men ou konnen yon moun k ap sèvi Bondye, Bondye toujou di l akonpanye ou, but Bondye pa bay pèmisyon pou yo fè sa yo vle an, m toujou gen viktwa jan m di w lan, men sa vle di ke mwen menm ki fè ke mwen deside al kote w lan jodi a se paske m bezwen konnen Eske se yon bagay ki reyèl? Ou di mwen m pa konnen. M pa konnen paske m wè l kouzen sa ou di a m wè l but. Bon kouzen m pa ka ba w manti. Menm ke w te wè èvè bagay nan lari a ou pa bezwen kòmsi met nan vizyon w se mwen k pral fè w. Dèske fanmi toujou rete fanmi. Yo pa konn bay san pou matyè. Ou wè sa m vle di w la? M pa kwè yon fanm ka mete nou nan dezi yo kòmsi kèk konsa l te ye a. Dèske si nou gen yon bagay pou nou jere nou ka jere l antre nou menm. Si gon bagay ki pase w yo di w e mwen menm ki ka fè w, wap rele m. Swa wap ban m randevou, kouzen nap jwenn tèl kote pou nou planifye sa. Men ou pa ka ap tande yon bagay pou w di konsa wap vin kote m pou konn sa kap pase a. Sanble w son bagay ou kwè ladan. Non kouzen pa a san pou san men kanmenm paske jan m di w lan sa yo di an m wè yo, m viv yo e jan m di w lan pa depi se tan m pral nan misyon an m kwaze ansanm avèk bandi plizyè fwa sou wout mwen bò di sa. Sa vle fèm santi yon bagay menm konnen ou se kouzenm depi byen lontan se ou menm mwen pi apresye e but pa gen lòt ankò aprew kouzen se ou menm mwen pi mwen plis apresyew ke yon frè but mpanse ke. Se sa menm se sa menm se sa menm men son bagay ap pase son bagay ap pase yo vin ou tande yon rimè nan lari a.
Yeah bee. Ou pa di non. M vle ou pale jodi an m vle ou pale nou ou vle m vle ou pale m de futur nou kisa ou ta renmen koman ou ta renmen nou ye demen. Bon cheri banm diw kom si se a sa se lanmou nou afeksyon nou se kom si jan ou tretem ki pral fem santi ke m pral ye demen avèw kom si. Si mwen ma vòl ak gon ti moun kòman nap bat son vi so m oblije pran plis reflechi pou m reflechi pou m fè sa map fè a ou konprann m pa ka kouri di nou demen ou konprann cheri. Rim lè w tande nan lari a ou pran son se mwen kap fè w mal. Wi se sa m tande kouzen se sa m tande se konsa m tande l. Men pliske ou di sa se pa sa Jaand nou ap rete kouzen but nap toujou rete menm amitye an. Sa pa ka kaze relasyon nou. But nap toujou rete kouzen an. Menm gon pwoblèm fòm te ka ba nou pwoblèm. Sa vle di nou gen poun jere sa ansanm. Non mwen te jis gen bezwen poum esplike ou sa men pliske ou di ke ou pa nan bagay sa but nou pa gen poun fè yon kouzen yon pakèt mache avèk sa but nap kite sa la. Dakò kouzen? Kouzen nou pa non but sa ou di a mpa fin renmenl deske si ou kouzenm

Si tout fwa nou ta gen yon timoun nan demen cheri but nap kontinye komsi pou rèv yo pou n bati sa nap bati an so lanmou an ladann tou. Yeah m konnen sa men w konnen se nou ki pou pale sa pa gen moun ki pou pale l pou nou ok pa gen moun ki pou pale l pou nou se nou ki pou pale sa so se sak fè jodi an m te vin fè ti sòti ansanm avèk ou jis pou n te ka pale de sa tout sa. Ok msye m konnen men mwen mwen pil m pa vle komsi al al pwofite baw kèm epi demen pou e brize wap brizel. Cheri m konnen m konnen w renmen m e w konnen m renmen w tou Pelo m vle konnen m vle konnen pou demen paske w konnen pa gon relasyon paske anpil relasyon komanse yo kraze ok m ka konprann nou gen tout tan tout tan sa ansanm m vle m jis vle konnen demen nou koman sa ap ye. Enben se pou sa, se pou rezon sa m te mande w fè w jodi, jodi sa pou n fè yon ti sòti pou n al chita pale byen lwen, jis pou moun pa tande pawòl nou, jis pou nou chou fon kòt la 2, yon ti bon bon bon, sou pou nou pale. Paske m te gen sa pou m te di w deja, m pa t vle di w li koz mwen manke w. Wap konn pou mwen di. M konnen sa, m konnen sa. Ka bon? Ou vle bebe? Mwen vle bebe.

Kem se pap posib m pap pèsiste w paske si w pa chwazi ban mwen l bon m pap pèsiste w nan sa bon ok.
M dakò pou fin pale. M di a bon fè m pase de nimewo telefòn nan ki ta enterese m plis pase m pa konn kilè map kwaze avè w pase. M gen pou m al Jamarik m pa konn kòman m pral fè gen kontak ou lè m rive m te ka pale avè w pase. M pral pase yon pil tan dèyè a pase m ta renmen gen kontak ou. Kòm ou di ou pa gen telefòn, bon m pa konn kòman m ap fè gen kontak ou. Epi bon sa vrèman ban m pwoblèm pase m wè m pa gen kontak ou antanke yon bèl siy pase m ta renmen ou genyen m nan pla men w.
Sa e pa Phalomé?

Kèt man, gad yon bagay m esplike Morvan san sekrè man, gade misye al rive la li esplike lòt nèg a sa man, m pat panse misye te konsa man, e sak fè yo di afè bagay fanmi ak fanmi moun pa antre ladan man, m pèdi rèv, e mwen k pèdi wòl mwen, mwen menm m pat sipoze al fè bagay konsa man, misye gen rezon l pou l pale avèm jan l pale avèm lan.

Trè di ansanm avèk Mari nou nan bezwen esplikasyon la nou pa renmen sa menm non. Oh ki bagay li ye konsa. Osijè de osijè de ou konnen Marvens te ou konnen Marvens te gen yon ti dam menm li te li te renmen avèl epi Abi menm genlè renmen ap file ti fanm ti fanm nan tou epi epi Abi menm genlè panse mal de de de Marvens epi mwen menm sa l Abi esplikem yo menm li jwenn Marvens m esplikel sa sekrè ke m di sa menm. Emel genlè al di Abi sa men Abi vin jwenn esplikasyon la Abi pale trè trè di ansanm avèl men. Aww pou ki rezon Abi ap vin nan kay la chak jou epil te gen yon haine nan kèl pou Morvens.
Ebyen menm mwen m panse sa tou bon m panse li te kouzenl fòk ta gen yon antant antre yo menm. Humm.

Mesye gadon bon ti frechè non mesye Pa gen bon ti van Kote nèg kanpe nan bon ti van sa la Si w jwenn fanm w ap poze pawòl ap vini wi Pa gen bon ti van wi.

Non pam se Gina.
Mwen rete nan zòn mwen la menm. Pi yo a m rete.
Cheri, avèk anpil konpasyon, anpil tandrès, Mwen wè ou pase nan zòn mwen la e sa ki ta fè kè m bat trè fò. E sèl sa ou ka fè pou mwen nan sitiyasyon an la se fè m jwenn kontak ou.

Waww mwen kwaze yon trè bèl timoun sou wout mwen an li konprann lè moun pale ansanm avèl yon timoun ah janm wèl la li sanble yon timoun de fami wi mwen renmen sa anpil.

Oh zanmi pam prospè ak gen la. Sak gen CG menn.
Ak gen la menn. Aw konnen bon se menn. Koman bagay ap bouje.
Aw konnen menn. Menn sou menm misyon an m soti la nego pandan m soti sou misyon an menn ou konnen plizyè fwa m rankontre mesye tankou yon nèg ki gen pwen mesye ye menn chak fwa nou rankontre mesye nou toujou nan misyon an. Evre menn chak fwa se nan misyon m soti la kounya la. Yow menn m pa kache diw sa visye te vin nan kay la la menn visye pa banm li banm kek cho la menn li di yo menn yo nèg sa yo resèt sa yo fè pou yo menn yo met poz yo menn misyon ap ranpon pli menn ah kwe li poze pran kantik menn wè pandan map map sot fè misyon m kras yon ti dam menn yon ti bitch se byen pase ni yo tonbe tout bagay wi menn. Oh evre slady an men dim non menn sak tonbe menn li pa li pa di kijan l rele l li pa di.